Ou konn ou konn ou konn manman m son moun ki jalouz si w vin la epi m pa la nan poze kesyon map cho e si m cho avè w map map gen pwoblèm. Cheri, Ah bon? Cheri, Sa a nou pap ka diskite l la men wap rann m yon sèvis. Ki sèvis? Tanpri al sere anndan an. Ou serye? M pa konprann, dat map frape la ou pa janm ouvri?

e ki konn vin rann mwen sèvis la pafwa. Lave veso la pou mwen pafwa pase twal mouye so. Cheri, men l ap bay san wi. Wi. Vava. Vava. Vee. Li mouri wi. Podyab! Konsa Vava rete l pèdi lavi l la? M te kòmanse byen renmen l wi men mèsi Bondye fanmi l pa t gentan rekonèt mwen kòm mennaj li. De tout fason, m p ap ka mande zanmi m yo èd non. M ap fè sa poukont mwen.

Li ka rete ap fè devwa avèk zanmi yo lekòl la. Paske l pa konn ban m tout tan sa. Sa kapab. Ban m rele l. O, o. M pa jwenn li non. Mwen tounen ap fè apèl la ankò. Bon, sak pase? Pam paka jwenn ni?

Oh apal gentan jou Vava antre m pa konnen dòmi bòde m wi Vava Vava

Alò, bonjou biyè. M pa deranje w? Se manman Vava. E, silvouplè, yon ti enfòmasyon m t ap mande w wi, de Vava. Ok. E yè Vava al lekòl, li pa antre. Jiskounye m poko wè l. E sa fè m te rele w pou m mande w yon ti enfòmasyon, èske w te wè l lekòl la yè?
Mesye depi maten mtap gentan tcheko wi menn so non depi yèswa mtap tcheko menn men nèg yo peye nan ta menn tande non maes e sa 5000 pesos sa w konnen pou achte menn wè pantalon kòmsi anbal gen zip lan baz. Li te voye foto a.
Yeah ebyen se li menm pou achte mwen metis si gen k rete menn map pran kèk boksè mwen paske se ou menm ki gen kat de kredi menn ok ta jwennem sou amazon nan patnè. Pa gen pwoblèm map fè sa pou ou bro men map kache tou baz e fòw gen pwoblèm wi men m pa kwè sa ap fèt kounya non. Chèk piga w al pran kòb mwen wal jere pwoblèm ou menm la. Bon la wi non frèm. Baz wè m ri la epa mwen k ri a. Manti sa k pase. Kèm pa kontan baz.
Gon bagay ki rivem la men. Yo eske ou konn ou konn vava? Ou konn yeah vava ti pitit ou menm avèl lòt bò a. Yeah so ou konn li menn anm avèl la tou wi sa kap jere kay pou mwen sak fè tout bagay pou mwen an. Fanm ki pèse tout zòrèy li a? Yeah lova men.
Kyèt sak pase tou lè 2 ansent oubyen youn ansent youn marenn? Baz ou wè map ri la se pa vre kap ri avèl se paske li tèlman gen pwoblèm la menn. Map diw sa ou konnen frèm ou ye bat menm ou ye ou paka trayim. Ou konprann? Ale, map tande w. Yo, èske ou konnen avan yè men, pandan atis la vin wè m, Vava, li vin wè m nap pale, li lakay mwen, bagay, pandan nou pral pase a laksyon. Ou konn kèsi frape pòt la? Nou pral jwe bagay yo.
Yas, lè m di l antre nan chanm mwen, ou konn kèsi frape pòt la, Yas? Lobi. Madanm mwen Lobi.
Kyèt.

Yè vava lekòl epi direktè a dim vava pa al lekòl epi yè swa m fè yon vye rèv sa kap pase konsa m kòmanse santi m gen pwoblèm vava al lekòl li pa antre oohh sam fè banm rele banm eseye rele rose. Pou m konnen sa k pase. Monchè, m pa janm ta di w bagay sa non. Ban m di w, ban nou poko di m bagay ou an Balis. Avan yè menn, pandan m gen ti fanm menn te kwaze nan Tchye Lawout la, pandan m t al nan pwogram Tony an menn. Epi nan ti tèks bagay, manzè ban m randevou m al lakay li minimòm 3 fwa Balis. Sim pa janm ale baz dènye fwa mal lakay manzè a baz sim pa abitye sendomeng m konn kouri pou imigrasyon baz yow m pap baw manti baz zòrèy mwen koupe oh manzè konn èg anndan an monchè. Yow talè baz map esplike w bagay serye wi. Oh mwen map esplike w pam tou monchè baz kounye la ou bezwen legalize avèm. Misye lage nan dèyè m patnè m file patnè m antre anndan kolmado m tonbe nan twalèt kolmado a baz yow atchè. Nou 1 ane la kounye a. Yow m pap baw manti baz mwen.

Mwen ti pitit pa mouri menm. Kiyès ki mouri a? Barabas.
Langyèt.
Kòman sa fè rive ma friend? Baz, m pa konn sa Loby gen nan men l menm, li bay ti pitit lan yon kou men, lè m al verifye timoun lan dead.
Manmi Vava. Alo! Alo, bonjou Rose, kòman w ye la? Bonjou Manmi Vava. Mwen byen wi cheri, e ou menm? Ah, m pa bon ditou. Oh, sa k pase?
Depi yè Vava al lekòl, li pa antre. Vava pa antre? Oh, ok, bon m di w. M gen yon ide wi, men ou konnen gen bagay ki pa pale nan telefòn. M ap rejwenn ou epi pou m ka di w sa k pase. Enben ok pa gen problem map tann ou. Fè vit wi. Wi map vin kounya.
Wi map vini. Dakò. Wi ok. Kè sak pase. A pa wè vava di vava pa antre. Vava te dim li pral kay Stephen. Men ou kwè l ta rete domi epi pral lakay li. Ban mesye rele m. Telefòn nan sone san repons. Li chaje antouka. Vava ap fè sa k bon. Sa lap fè la pa bon non. Li konnen manman l pral enkyete. Oh m pa konprann. Rose di m yon bagay la m pa konprann non. Kòman Rose fè di m gen bagay nou pa ka pale nan telefòn lap vin kote m lakay la. Ebyen Vava ap regle kèk bagay pèsonèl avèk Rose m pa konnen. De tout fason kòm li di lap vini map tann. Antouka sa m ta fè la. Eske m dwe sòti avan oubyen lè m vini. Bye bye zanmim. An tou ka nan ka sa m oblije al kot manmi an wi. M al chanje m.
Kòmsi manzè manzè pasiv avan pa ta swèl. Yo pa t nan goumen. M pa nan lakou nan non. Ou frap sèlman ou pa ba l e lè w pa ba l wi baz.

Konprann? Epi tou konnen Lovie tou, li pa li pa vle ke maril konnen ke li gen ti mennaj sou li. Manzè gen mari?
Ah monchè.
Eeh bagay yo anpil wi baz. Frè m, manzè gen mari, manzè avè w kòm mennaj li, manzè madanm ou avè papa w kòm mennaj ou. E konsa baz. Ou fon yon trisòm. Sa ou fò sò. Jé mouche e kounya la menm DG men kounya la paran manzè pa gen okenn envestigasyon ki mennen men. Mèsi Bondye pat gen moun ki te konnen si m renmen a manzè. Kòmsi paran l ou byen manman moun sa yo pat konnen. Eehh m pa fè sa konfyans non DG. M pa m pa di w sa k fè m di w sa men. Sa k pase? Ou wè medam yo kounya men medam yo kounya toujou gon grenn besti baz. Ap gon grenn zanmi kanmenm baz ki ka kòmsi nan ti tèks da yo pa lè ti gason men nan ti foto e entèl men mennaj mwen an E se Stephane ki renmen avèm ou pa janm konnen bro. Pat panse sa w di a non baz. Non pito fon bon priyè baz pa wap nan mennen envestigasyon baz. M'en nan rele zanmi men ou pa ou pa janm konnen sak ka pase DG. M pat panse sa w di a vre non baz. Yo pandan w dim sa la m dekontwole men fò m ta repanse bagay yo wi. Monchè m gen yon ide menn. Ide an ap bon menn.

Paske li vreman e tounen lò rele pou di li pa vale lekòl lò a pa antre. Ah wi pitit mwen. E depi yè vava sòti lal lekòl li pa antre. M rele nan lekòl la direktè a di m li pa wèl. E sa fè m te oblije rele w pou m konnen sak pase.

Se konsa ke li pa pral lekòl la ankò, li gade kaye mennaj li a, Stéphane. Malgre m te di l pa ale, men li te di m wi pou ale. M pa t ka anpeche l. Men m panse ke papa l pa t ap rete dòmi epi pou l ta rete. Ou te gen pwoblèm avè l? Non.
O. M twouve sa vrèman bizar. Mwen menm tou pase se li ou rele pou kaba jenny men ou rele tou ou pa janm. Manzè banm yon kòb wi baz men ou konnen ti blòdè nou te bezwen nou ret se ba a pye a men nan nan machin nan lagel wi men. Ou gentan peye machin nan? M pa ko kòm si peye l non. Ou poko peye machin nan pran kòb la kite. Men kòb la pa la monchè m gentan depoze kòb la nan bank. Non monchè di bank lan gon erè k pase monchè wap waww wap jere sa yon lòt bagay monchè pran kòb la kite vil lan pase banm di yon bagay si yo vin nan kay sa patnè Gon tras ki pase ou pa konn si baz nou pa gen kamera gon tras ki pase baz ki di dènye kote vava vini pa bliye menn e pa ayiti nou ye la teknoloji avanse tout kote gon tras ki di dènye kote ti pitit la vini se la baz mete antre fè la pye ou cho baz wap anba kòd menn e sa w di de bestie a tou l ka di bestie l e lal te vini ou konprann li ka pale a bestie l li di l te vin wè m ou konprann. Yo m pa konn sa m ta fè non res. Bro men swa ap fè menn e ou pa bezwen achte pantalon an mwen swa amazon nan menn lapè non frè pou tout frè e banm gad sa m te ka fè menn e sa bay sa 5000 pesos sa ka banw 5600 pesos menn e sa ap baw 10000 10000 konbyen pesos menn degaje menn konpletel kite vil la menn.

Epi mpa vle tout pouvwa pa nan menw mezanmi Map akonpanyew Map montrew kay la men mpa pral avèw non Lèw rive ou pap monte kòmsi ou konnen Vava la ou jis wap chèche Vava kòm tann ou konnen se zanmiw se zanmim Epiw mande se pa ou papa ok dakò.
Ebyen Rose sa nap fè kòm ou konn kay la nou prale kounya? Non ou konnen mte di mta pral sòti m gon bagay m pral regle swiv pandan jounen an epi si w pa wèl.

Men cheri nou gen lòt bagay pou n al fè. M konnen men m gen tout jounen an devan m. Yeah men ou konnen mwen ka fè tout jounen an nan cheve a tou paske gen ti bagay pou n al fè. Tankou kisa?
M oblije di? Wi fò w di m pou m ka konnen. Hehe m ap di l. Pa di m e timid ou timid la non. Ou konnen m pa timid se jis. E poukisa w pa ka di m?
M ap di l. Men manmi fò w fini. M pa ret anpil non. Apèn m lonmen. M pa ret anpil. Ok.
Mwen panse w ap retire w oubyen ou pa t di m non. Paske nou la lontan ou pa janm di m anyen de sa m te pale w la. Ah wi, ou konnen m p ap bliye w. M te pote l.

M konn sa. Tande non boo. M pa vle w panse ke se paske w ban mwen nan ki fè m pral fè w pwomès sa yo non.
Non, lwen de la, poukisa? Ok. Ou konnen se ou k ap manman pitit mwen?
Ou fè m timid. Ah bon? Yeah.
Mesi ou poko manman pitit mwen.
M vlew konnen tou m renmen w anpil. Eske ou renmen m janm renmen w lan? Ou kwè m renmen w plis. M ta swete sa. Nan de 1 a 10 konbyen pou swa renmen m? San pou san. Si gen plis toujou li ka San pou san. Mil pou san. Wi.
Ou renmen sa. Epi tou ou pa janm di m ou pa janm di m anyen. Kilè pou m di manman m sa? Non cheri nou poko ka di okenn granmoun sa. Sa k fè sa?
N ap di yo sa avèk letan, men pou kounye a la nou poko ka di yo sa.
Men ou konnen lè m ap pèdi jou lekòl mwen vin lakay ou konsa. Cheri, se yon sakrifis w ap fè pou ti ma ou. Ti ma ou renmen w, ou renmen ti ma ou, sa ou pa renmen. Enben ok, kòm depi se ou ki di pa gen pwoblèm. Yeah.
Epi yon lòt bagay ankò. Ki sa?
M pa konn si ou pa rekonèt yon doktè. Doktè?
Yeah.

Paske fò nan pè moun, fò nan bay. Kèt mesye. Pou jan vava te renmen men, gad sak rive l. Jodi a menm li tèlman pès. Eyy m santi m koupab nan sak fèt la wi. Paske nan moman pou m te defann vava a, se blaze m blaze l devan Lovie menm lap di ke li konn vin nan vi l. Veso la pou mwen pase mwop yow soti m koupab men waww mwen kalifye tèt mwen kòm pi gwo kriminèl wi wèz si sa rive la men m koupab anpil paske mwen atò de sa men sak pase a mèsi Bondye byen m vin la men li banm konsèy sa paske si se pa sa m pa konn sa m tap fè. Bon map pran konsèy la wi map metel an pratik wi m pral rele moun yo m pral rele mezon an map kansela map kansela transaksyon m te fè a epi biyè m te banm lap 12 mil wi lap 12 mil paske l te banm 5 mil apresa l banm 100 dola lap 12 mil map mete sou li epi m lage men mwen fè. Wap vin bay polis met men sou mwen la Preres.
Bonswa.
Wi, bonswa madam.
M ka poze yon kesyon? Wi, ou kapab wi. Se ou menm ki Stefan non? Wi, se mwen menm.
Ou rekonèt Vava? Vava?
Non, menm non sa m pa janm tande. Ou kwè w pa rekonèt li? Non, m pa rekonèt li. Ou kwè sa? Wi. E poukisa, madanm?
Vava se pitit mwen. M gen de jou depi m ap chèche l, m pa wè l. E lè l t ap soti a, li te di m l al lekòl. Lèm wè m pa janm wèl m pran lari epi pandan m nan lari a m jwenn yon zanmi l ki dim li pat al lekòl vre se lakay ou l te vin. Men sal tap vin fè lakay mwen sim pa rekonèt li? Bon m pa konnen paske se yon zanmi l ki dim se kay mennaj li l ta ale. Kòm ou di ou kwè nan sa w di a èske w ka banm yon ti pèmisyon pou m verifye?
Madam dezole wi sa m pral di w la. Men kite m kite w antre la, m pa t sipoze. M kite w antre la se paske m panse se Testigo de Jewova w ye. Paske m wè ti valiz ou, m panse se Labib ou wè l fè avè m, w al fè yon etid Labib avè m. So, ou pa ka antre la kounye a w ap di ke ou bezwen verifye kay mwen. Ou pa polis, ou pa gen manda, madanm. M pa ka kite w fè yon bagay konsa. Hum! Madam, m di w deja, ou pa ka antre lakay mwen konsa pou vin fouye m, san ou pa gen yon manda nan men w. Hum!
Poukisa w oblije bare m? Paske ou pa gen dwa, madam, m di w sa deja. Ou pa gen dwa antre lakay mwen pou w ap fouye l konsa. M di m pa rekonèt. Jòdi a vava pa konnen ti zanmi ti zanmi sa m pa konnen pa konn youn nan moun sa yo.
Sèl sa m te ka di w a bon kote pitit pa m m pa jwe non. Sa yo menm madam Mwen tout dwa pa jwe bon kote pitit pa w si w chache nan lòt kote li pa la. Ok.
Ok.

Dènye fwa Vava t ap sòti lakay mwen, se mwen k te tache l nan ponyèt li. Men m jwenn li la. Kòman l fè la?
Ok manmi, men m esplike w.